Min chak fan nou yo ki toujou la pou gade video yo e osi ankouraje nou pou nou kapab avanse vè lavan. Alò kòm nou te deja pwomèt aprè midi a nou pral pale sou yon sou yon bèl sijè ki trè enpòtan paske se aktyalite ki te di espesyalman nan kominote nou, nan anviwònman nou, antre lè jèn. Sijè ke nou pral pale a se byen kisa ki pèmèt, kisa ki koz yon jèn arive renmen an sekrè. Jèn nan renmen, li pa deside pou l di ni paran l, ni menm lè ke li se yon jèn kretyen e legliz pa konnen tout sa. Dèfwa se lòske gen yon ensidan ki rive, swa jèn fi la rive ansent, Se nan moman sa a ke paran ap vin konnen ke jèn fi sa li te gen yon mennaj, men li pat janm okouran de sa. Sitadi li pral pale de diferan, diferant koz, diferant koz ki kapab pèmèt sa, e dezyèmman, èske gen yon avantaj nan sa oubyen èske gen yon dezavantaj nan sa. An pasan, jou aprè midi a nou genyen avèk nou yon gran dam, yon gran dam avèk nou aprè midi a, sè byen madam Dieuveu etanke yon eksperimante, dèyè m deja di w madam Dieuveu, sètadi m di w madam Dieuveu, sètadi se yon dam Li genyen plis kapasite pase nou. Se youn ki va pote plis detay pou nou sou sijè sa aprè midi a. Epi n toujou akonpanye avèk frè w Lander Guerrier, pa bliye se frè ou Laurent Bruno ki la pou poze de kesyon isit pou osi pou prezante w sijè yo. Alò byen, nou prale trè rapid. Alò sè Dieuville, pa konnen èske ou pa gen yon moun ou vle salye, èske ou pa gen kèlke mo de salitasyon avan n antre nan sijè prensipal nou pou aprè midi a? Bonswa, nou salye tout moun ki ap koute nou aprè midi a. Jan nou tande deja non pa mwen se Soeur Dieuveut Saintil. Dieu ban mwen 2 pitit pou mwen jere pou li, mwen di li anpil mèsi pou sa. Ou menm ki ap koute nou, ou va toujou. Koutji nou pou ke fè videyo yo pase pou ke nou kapab gen plis zanmi sou chanèl la. Byen, mèsi bokou e sè Dieuve. Alò jan n tande l la se li madam Dieuve nou pral lanse sou sijè a trè pwofondman. Wi madam Dieuve sè byen e daprè ou menm piske ou pase deja yon karyè deja nan jenès ou, bon ou deja marye ou genyen 2 anfan ou genyen konbyen tan de maryaj? 10 ans de mariage. 10 ans de mariage, ça dit beaucoup d'expérience. Eh, alors kisa ou konprann ki pèmèt diferan koz ki pèmèt ke yon jèn kapab arive renmen, li pa deside di paran l sa e di pèsòn sa men l kenbe sa an sekrè?
Rezon ki fè jèn yo kapab renmen an sekrè, nou kapab di se paran ki twò di avèk timoun yo. De no jou, nou jwenn paran yo on ti jan trè rijid avèk timoun yo, yo konnen si yo rakonte paran yo, yo pral bat yo, yo pral ba yo pinisyon, yo oblije renmen an kachèt ki pa bon pou ni paran, pou ni timoun nan paske fanmi an kapab viktim. Konsèy ke nap pote pou paran yo, eseye zanmi timoun nan, pale avèk li, dil ki danje ki genyen nan sosyete a de no jou, ki echèk li ka pran si ke li renmen an kachèt. Renmen an kachèt se pa yon bagay ki bon ditou, timoun nan kapab ansent, vakabon kapab vyole l, li kapab fè anpil bagay ki pa an akò avèk sosyete a. N ap mande paran yo eseye ale pi dousman avèk timoun yo, ba yo konsèy, fè timoun yo kapab zanmi nou, respekte nou, konsa kèlkanswa sa k ap pase yo andedan legliz, nan lekòl, nan lari, pou yo kapab toujou vin rakonte paran e rakonte moun ki fè plis eksperyans avèk yo, konsa pou yo pa pran echèk nan lavi yo. Byen alò mèsi Leïla sè Dieu veut alò nan koz yo bay yon koz se dèfwa se fason paran yo yo trè di avèk timoun yo sa kapab pèmèt se yonn nan koz ki kapab anpeche ke timoun yo dèfwa yo gen di mal pou yo apwoche paran yo pou yo di swa yo gon moun kap pale ak yo oubyen yo gon moun ki renmen ak yo donk bebe tèt yo toujou di lepi souvan lè moun nan diw lan gon tifi ki diw Li gon moun kap pale avel. Ou deja renmen. Ou deja dil wi. Wi. Eske sa te rive w sè Jenny? Sa te rive m wi, sa te rive mwen. Pou premye menaj ke m te fè. Mwen pat parèt devan manman mwen pou m di ke mwen gen yon moun ki ap pale avè m. Se nan bouch moun li tande ke m renmen. Men eske se paske w te pè l reyèlman jan w eksplike a? Mwen pat pè manman m non. Men mwen te deside pran pòz ke mwen pa di l sa. Se nan bouch grand sè m yo li al tande ke m renmen men se pa paske m te twò pè l. Manman m on ti jan rijid tou wi, li renmen bat timoun men se pa an reyalite se pa paske m te pè manman m. Ki fè m pa t di l ke m te renmen, men m pa konnen sa k te pran m nan moman an, m te deside pa t mete manman m okouran nan moman an. Men kèlkanswa jèn k ap koute m nan moman an, a pou m di w sa tou, renmen sa pa t reyisi. Li pa t reyisi, mwen te pote echèk ladan li. Dye marye m, se paske li renmen m, li fè plan pou mwen, li marye m, men se pa t avèk premye moun ke m te renmen an ke m fè vi mwen. Kèlkeswa jèn k ap koute m, ki pral renmen ou di mwens ki renmen an kachèt, eseye mete paran w okouran si tout fwa ou gen tan renmen, e si ou poko renmen tou, eseye avize paran w, yon gran pèsonaj nan fanmi an, yon frè, yon sè ke ou santi ou alèz avèk yo, k ap ka konprann ou, k ap ka pote de bon konsèy pou ou, eseye di, mwen gen tèl moun, eseye. Mennen envestigasyon pou konnen nan ki fanmi moun sa soti. Li toujou bon lè w konn nan ki fanmi moun sa soti, se pa apre ke w fin renmen pou w al chèche konnen nan ki fanmi, men avan menm moun nan ap pale avè w, ou bezwen zanmi l, chèche konnen nan ki fanmi, paske gen kèk fanmi yon moun soti, frè Bruno, li pa nòmal pou w kite pitit ou antre nan fanmi sa. Paske Dye di, Lè m pini, mwen pini de jenerasyon an jenerasyon, e lè m padone tou, mwen padone de jenerasyon an jenerasyon. Gen yon fanmi yon timoun soti, fanmi an te fè yon bagay, e bagay la ap suiv fanmi an, se pitit ou ki pral pote konsekans lan. Eseye mennen envestigasyon pou konnen nan ki fanmi moun sa soti, ki zak gran paran l yo te konn fè, son fason pou evite pitit pa w la soufri.

Pale sou bon pitit avan antre nan tèl ras, sa di, fò mennen yon ankèt. Fò konn si l sou bon moun ou sou bon moun, sa di, si papa papa l pa t vòlò kabrit, se pou sa. Men, èske an reyalite ou sispèk, sa di, sa gen yon enpak ladan l de timoun nan k pral kondane pitit vòlò a? M ap kapab di wi, li gen yon efè ladan li. M ap pran egzanp de yon fanmi ki konn bwè kleren. Papa l se yon, kòman m te ka di sa nan gwo kreyòl pa nou an? Yon tafyatè? Papa l se yon tafyatè. Li leve timoun yo nan kleren. Byen. Di m ki wout pitit sa pran? Paske se sa l leve li jwenn papa l ap fè. L ap bwè kleren tou. Ou menm ki pa konnen ou antre nan fanmi sa a, pitit ou a renmen ansanm avè l. Demen lèl fin bwè kleren, kote lap vin pase raj la se sou pitit ou a. Se pitit ou a ki pral soufri, ki prale pran kout kalòt, kout pwen tou sa paske lè moun nan fin bwè kleren tèt li cho li pa gen bon sans, li pa gen lisidite, se kleren an kap degaje, se sou pitit ou a l pral pase raj la. E gen kèk lòt bagay ankò ki andedan fanmi an li ka pase pa pitit la. Li toujou bon pou nou envestige pou nou konnen nan ki fanmi timoun nan sòti, sa ap koz timoun nan viv alèz demen. Byen. E se trè byen an, paske m konn gen rezon m dèfwa m konn souvan di di jèn yo dèfwa ou konn jwenn gen gen gen jèn fi ki souvan di ke E mwen menm m ta renmen ak yon moun oubyen m ta marye ak yon moun pou l ta apre l ta leve men l sou mwen eksetera m ap fè sesi m ap fè sela men dèfwa m toujou di sa reyèlman vre paske si w pa dakò pou yon moun leve men sou w demen men fò w idantifye ki tip de moun reyèlman sa w di a se yon bèl egzanp si w pa vle yon moun demen siveve ki pral kalote w pran kout pye tou sa pa paske m di yon moun ki bwè alkòl se yon moun sa yo sèlman ki ka komèt koz la non men dèfwa gen bagay ki tèlman twò parèt aklè pou ou. Lè di gen gen gen de kan ou byen gen de ran moun nan deja pran, ou deja wè demen si Dye ve, ak kisa sa pral arive abouti. Sa di ou dwe oryante ou selon sa w renmen. Selon sa w renmen, fò w selon tip de moun, tip de fwaye ou vle ou vle gen demen si Dye ve a, fò w kapab arive oryante ou de de chwa w ap fè a.

Kisa mwen ap fè nan ka a? Si l gentan marye, n ap kontinye ale nan lapriyè paske pa gen anyen lapriyè pa kapab fè si li gentan marye. Paske lè ou se jèn kretyen, ou gentan marye, Dye pa dakò divòs. Kèlkeswa pwoblèm ke w ap rankontre nan lavi ou, se kote Bondye pou w ale, se Dye ki kapab mete. Yon aranjman. Nan pwoblèm yo. Men si tout fwa li poko marye, se pa doktè a k ap fè l. Ere nan lavi. Non.
Gen gen moun ki pote non doktè tou se non l pote men poutan aksyon li pi mal pase yon moun ki pa t janm al lekòl ditou. Yè. E si tout fwa li poko marye. Ba li de konsèy, pran A plis B avèk li, eksplike l kisa ki genyen an reyalite menm anndan vi a, ki echèk li kapab rankontre demen, epi l ap tande w, m panse bagay yo ka ale pi mye.
Bon m ta di m yon kesyon ankò eske li men se kisa l ye e pa rapò sa w vin di an wi. Pa di nan premye entèvansyon w te fè an ou di le pli souvan paran yo konn kenbe timoun yo trè di. Bon m te ka di eske pa gen de reyalite ke m viv m konn jwenn de paran ki vrèman alèz avèk timoun yo ta di gen de bòn konvèsasyon bon sa pa enpeche timoun nan renmen an sekrè pa konnen selon w menm kisa ou wè ki koz pou timoun sa ka chita nan tèl bagay konsa.

Pa egzanp, sitou nan sosyete nou dèfwa tou, ou konn jwenn gen yon koz ki konn trè majè nan diferan ka k konn pèmèt yon jèn renmen an kachèt oubyen an sekrè, bon, alò gon atis ki di sa, men se pa bon ditou, sèke ou konn jwenn osi tou li konn depan de e tandans paran an d'une manyè e mantalman sa li poze nan timoun nan. Donk pa egzanp ou t vin gen paran ayisyen ou kite m di lè m di paran ayisyen fòk se yo menm m abitye m sa pa vle di m pa konnen lòt etranje ka konsa tou men m di paran ayisyen wi yon de yo toujou di konsa ke paran an konn idantifye jèn fi a ki tip de de de de moun pou l mennen ba li. Li konn di men ki tip de moun poul mete pa li, e m pa mande yo poum peye lekòl pou ou, sa m mete w nan lekòl chè, bay etc. Ou wè jan map redi pou ou, epi yo di a son bòs mason pou ta mete ban mwen, son mekanisyen pou ta mete ban mwen, ou konprann sa m di w la, son pwofesè lekòl pou ta mete ban mwen, se kòmsi li montre jèn fi la li e si l ta prezante yon moun konsa devan l lap refize l. Men imedyatman kounye a jèn fi sa li menm kè l se pou yon mekanisyen kè l mache. li vin gen di mal pou l prezante paran mekanisyen sa a. Si li resi rete yon pwofesè lekòl, pandan se tan paran l toujou di non, se yon enjenyè m bezwen, se yon se yon direktè de ladwàn m bezwen e tou sa, se yon pitit prezidan m bezwen, ebyen men kounye a la, san jwa, san l pa mache pou yon pitit prezidan oubyen li pa jwenn chans pou l fè fas ak yon pitit prezidan, men l santi lanmou l gen an l manifeste pou yon pwofesè lekòl, Pou yon pou yon mekanisyen, jan nou di l la, swa pou yon pou yon pou yon pou yon tip de pèsòn men paran l pa renmen. Sa yo konn pèmèt osi tou, jèn fi la, li konn gen dimal pou l arive e prezante paran moun sa a paske yo yo di l se moun ki gen machin, se moun ki gen plan aba. Ou konprann? Tout sa yo ladan vre. Alò tout sa yo dèfwa yo konn yo konn koze dèfwa jèn fi a li konn gen du mal malgre l alèz ak paran yo men li gen du mal. Men lò lòt bagay tou mwen menm m kapab m kapab sible ankò tou ou konn jwenn dèfwa tou gen jèn fi renmen an sekrè se paske jèn lan gentan moutre li pa an mezi pou l renmen. Sètadi se paske li pa gen yon matirite pou l renmen, li fon bagay ke li poko rive an matirite pou l fè, koulye a la li vin pa gen posiblite pou l ekspoze sa l fè a. Paske imedyatman ou fon bagay avan lè, ou, ou, ou, se nòmal pou w pè pou demontre moun sa w fè a. Men imedyatman jèn nan santi ke, imajine yon, yon, yon, yon jèn ki nan 15 an, 16 an. 14 ans ki renmen. Mwen gen jan ki nan gen timoun ki nan nan 12 ans 13 ans ki tan renmen. Lap toujou peur. Hein man non nivo konsa lap lap lap moun jeune sa a lap toujou di a bon kitem pran tan poum grandi e konsa tou konn konn gen paran ki konn ki konn bay timoun obligasyon tout on tout on pa tèmine etid klasik ou ou paka palem de kesyon renmen. Toutan sa w pa nan dezyèm ou twazyèm ane inivèsite oubyen ou poko poko aprann yon bagay, ou pa ka pale m byen renmen. Nan tout sa yo, yo konn yo konn pwovoke, se son dè rezon ki konn koz yon jèn konn arive e renmen an sekrè san l pa arive fè paran li e konnen sa. Alò pou mwen menm se tout sa yo m te vle di sou kesyon de koz ki kapab pèmèt sa.

Nan epòk jenès ou, ou pa rive konvayi eklè san manti pou ou. Non, m pa oblije jennen pou sa. Se son de etap nan lavi ki ede nou konstwi demen nou e tout sa. Alò, an gwo, wi, m pase etap sa yo deja. M pase etap sa yo deja nan An trè bonè, e trè bonè, e petèt lè nèg nan ti 15, 16 zan, jan m sot di a, ka a ka. Pou kesyon de ka e daj, matirite, e sa a sa yo rive wè, 15, 16 zan, ti nèg nan nan setyèm, uityèm, bagay yo pral di paran, bagay se rasis. Bon, ak ti zanmi lekòl, bagay tout sa yo, yo te konn rive. Men aprè sa, m sonje lè m vin e reyèlman vin. an maturité e m vin antre legliz m te enpe trè trè oryante mwen trè oryante mwen sou kesyon de nan nan sans sa m te vrèman trè trè kalm tou dan dan se moman la m sonje ke m te arive e rankontre yon yon yon yon jèn fi reyèlman pa paske mwen menm m te vle fè sa nou te pase yon moman sa te konsa Men rezon an se se planifikasyon mwen gen avèk li, jan sa l te eksplike mwen de sa paran l konn di jan pa avèk tout sa n di la yo. Alò paran l te di l ke swa fò l tèmine bay eksetera tout sa epi li te apèn pral fè reto bon li te di m tann li fini m te mare kè m fè ane a m te ka fè yon ane m te oblije mare kè m pou l te fè li pa t fini yon ane pou l te fin fè reto bay tout sa pou l te tèmine Avan kou sa fèt. Men pa paske se te sou konsantman pa m, men m tèlman te onèt reyèlman epi tou kretyen, m te menm di l, Si yon moun mande m, m pap gen kè pou m di l non. Sa a si sitou pou lè lidè de legliz, m te di imedyatman yon moun ta mande m sa, li pap fasil pou m ta di moun nan non, men m pa gen pwoblèm, m ka toujou konsève sa reyèlman, men si yon moun mande m, etanke kretyen m panse konsyans m pap pèmèt mwen pou m ta di l non, m pa gen menaj m pa tap gen menaj. Sa di nou. Sa ye ou menm depi sa ou wi non. Bon m poko fini non. Ayy sak fèm tris e m plis kontan nan sa ou di a. Ou di a lepòk ou te tèlman onèt men a di nan epòk sa ou te mete lè onètete. Ah tèlman tèlman ou te onèt nan epòk sa ou te ka rele w onètete. Ah toujou onèt toujou onèt nan yon sèl sans. Bon
antouka eske.

Men an reyalite m m pa wè rezon Ansèt Jere akize paran yo la de tèl manyè. Bon antouka se pwendvi pa li, bon mwen aksèpte avèk li. Bon e chak jèn yo tou konn eseye edadi. Amelyore bagay yo.
An fè bagay la yon ti jan pi klè, yon jan pi klè. Paske e ti bout kòchi a, bon li vrè ke lè paran w konnen bon, ou konnen jan, men se ti bagay oblije.

A lepòk ou te jèn, mwen ak ou, m ap raple m ou t ap bèl pou mwen. Si m te lanmou tou, nou ta fè l an kachèt kanmenm.
Non, eh non, sa se pa manti. M ap reponn frè Orlando. Eh, frè Orlando, mwen pa di non nou pa t ap fè l an kachèt si Sentespri de Dye potko travèse m. Fòm diw, nan moman kem te renmen an kachèt la, m pot ko gen Jezi, m pot ko konvèti. Le joum vin konvèti, premye moun ki ap pale avèm, m poko reponn li, sam fè mal kot pastè legliz la. Mwen di pastè, mwen gen tèl frè ki ap pale avèm etan ke pastè, kisa w konnen de li? Banm yon ti enfòmasyon paske tout pastè mwen, mwen konsiderel kòm yon papa spirityèl pou mwen. Etan ke yon papa ki sòt panse de frè entèl. Li di, Mwen wè l legliz la, mwen pa t fin konnen tout bagay de li menm, men nou prale dan lapriyè. Nou pral kote Bondye epi n ap mennen nvestigasyon pou nou konnen ki moun ke li ye. Yon jèn k ap sèvi Bondye vrèman, jan frè Bruno di, ou dwe toujou sensè nan tout sa w ap fè. Se pa sèlman nan renmen an kachèt, men kèlkanswa sa k ta parèt devan w, ou dwe toujou. Sincère konsa se pa ou menm ki ta vle sincère vre men sentespri ki nan ou menm lan lap oryantew lap baw limyè pou konnen kew pa dwe bay manti renmen an kachèt sa pa gen ui ladan li wap toujou ou gen dwa mete nan tèt di wap pran de prekosyon lè malè a rive ou pap konnen men si tout fwa. Ou gen yon Moun ki konnen ke yo renmen lap pote yon konsèy. Pran dè prekosyon wi. Pa egzanp e mwen gen yon frère mwen byen ansanm avèk li, li dim konsa lèl te renmen e maladi sida te te popilè anpil. Kisal fè, li di li pa kapab bò mennaj la, li oblije li bòl epi li krache anndan rad li poul pa bwè krache a. Men sa pa ka vle, sa pa sifi ke si pou te pran yon maladi ou pap pranl an se sans. Men si ke ou ou mande konsèy, yap diw men men ki prekosyon pou pran, men kòman pou ou ale, men kisa ou dwe fè, men kisa ou pa dwe fè. Dèfwa jèn yo bezwen renmen se vre, men yo pa mete nan tèt ki danje ki genyen lè yo fèl an kachèt. Sitou lè yo manke matirite. Siw gen matirite pouw renmen, Ou toujou konnen lè w renmen se yon bèl bagay li ye. Bon, m pa wè pou ki rezon mwen oblije renmen an kachèt si m ap fè yon bèl bagay. Pa gen bèl bagay ki kache. Tout moun ki di l ap fè yon bèl bagay li pa fouti mete l an kachèt fòk tout moun wè bèl bagay ke li fè. Si w di m ou renmen m pou renmen an kachèt li deja la li bon bagay ki pa mache ladan li. Eseye Gen maturite pou renmen Konnen kisa renmen ye An nou pran le ka de Bondye Se paske l te renmen limanite ki fè l voye Jezi mouri Ou wè ki nivo lanmou an ale Sa vle di renmen an li li bèl anpil Nou pa kab kache renmen Frè Orlando, si tout fwa ou te renmen an kachèt, eseye mete manman w o kouran. Eseye mete manman w o kouran. Mwen gen kèk konsèy mwen ka pote pou nou an se sans. Mwen te kwè, konsèy y ap ban nou, li p ap pèdi. Vi nou p ap gache, men okontrè, n ap gen yon lavi ki mye, pou laglwa de Dye. Bon, antouka, m satisfè kesyon an wi. Bon, si m ta pran antre nan pawòl la, videyo a pa fini.
Byen, alò, èske kat sa sanble nan map kite rès sijè a pou yon live? Ah! Petèt. Byen, alò, e, mè chè ami, nou vrèman kontan pou n te prezante ou videyo sa a. Nou kwè ke ou t ap koute videyo a avèk anpil swen. E pou nou kapab mete yon tèm, yon fen, ansanm avèk tout sa ke nou pale sou kesyon de koz ki pèmèt ke yon jèn renmen an kachèt, pou nou fini, sè Dye ve, yon jèn ki renmen an kachèt, ki, ki bagay negatif jèn sa a li kapab, li kapab ranyen, rankontre?
Sa li kapab rankontre negatif? Jèn gason an gendwa ansent li, li di se pa pou li, paske ou pat gen yon paran ke ou te mete okouran. Li gendwa sòti avè ou la, li pran pòz ke li renmen ou, poutan li rive pi devan, li fè touye ou, li bat ou, li di se pa li, paske li pa gon prèv, li pa gon moun ke l te prezante devan l pou te di, mwen vle fè afè avèk pitit fi ou la. Li gen anpil bagay negatif ki ka rive, ou ka, li ka fon aksidan la a, li pa pote tèt li vini. Se nan chèche chèche yap dim te wè pitit ou a te avèg gen tel nan bouch moun wap tande e je yon moun te wèl ap mache nan rout la la men ki pa fin nòmal konsèy ke map pote pou jèn yo si tout fwa ou te renmen an kachèt nou pa di pou gate renmen an men chèche mete paran okouran lap oryantew konsa wap wè jèn gason pap ka derespektew jèn gason pap ka vyolew paskew konnen Ou fèt nan fanmi, si tout fwa ou gon fanmi ou dwe respekte fanmi sa a. Si paran ou mete w lekòl se paske l renmen w. Ou menm tou si w ap fè yon bagay, respekte paran ou mete l okouran de sa w ap fè a, konsa lavi ou p ap gache. Byen, mèsi bokou la sè Trevor e fè w lonè yon dènye mo.

Byen, mèsi bokou, m panse anpil moun gen anpil bagay yo ap jwenn nan video sa, kit ou te pa yon, kit ou te yon jèn. Si ou se yon jèn, ou bezwen pou w aranje relasyon ke ou ye a, mete yon antant, mete yon akò antre ou menm, patenè a epi par ou. E si ou se yon paran tou, ou bezwen pou w itilize de strateji ki nòmal ki kapab pèmèt ou jwenn yon posiblite pou e pitit ou a kapab genyen posiblite pou l kominike ansanm avèk ou, tout sa ke l ta va ap antreprann sou kesyon de relasyon amoureuz. Se trè enpòtan yon fason ke demen si Dye ve pou pa gen kriye swa bò kote e timoun nan oubyen swa bò kote paran yo. ke nou espere ke wap aplike kelke nan konsey sa yo kap ede w avanse pa bliye pataje video a like epi abòne yon fason pou nou kapab avanse plis de jou an jou mèsi bokou paske ou chwazi koute video a e ou chwazi abòne ou chwazi kolabore ak nou pou bon travay sa pa bliye ou sou chanèl sa ki se jaa ki sinifi jèn an aksyon mèsi bokou nou va rankontre pou yon lòt pi bèl video.